Avèk nou la ki se Radyo Tele Inovasyon. Guerrier Anténor! Wi, nou la wi. Ou avèk mwen la, n ap raple ke ou ap travay pou Radyo Tele Inovasyon. Eske, eske Obed li rantre nan komisarya a kounya? Aktyèlman la, y ap antre avè l. Nap antrave jounalis yo gentan sou plas nap antrave chèf la fèl kanpe ale nan komisarya komisarya de pòwopren chèf la e chèf la mande pou li al komisarya de pòwopren avèl. Sa vle di ke pòtay leogane pa deside e pòtay jan jozèf pa deside pranl.
Li pa deside kenbel li di ke se. Pòtay Sen Jozèf pa vle pran misye. Ok kote kote obed jiska prezan wan ap pale la kote obed ye. Pòtay Sen Jozèf. Ok men kote obed ye nap pale la eske obed non nan machin ou byen li anndan sou komisarya a. Aktyèlman la yo metel nan gad a vi pou yo fè si fè yo pou fèl.
Sa vle di polisye yo pa deside resevwal? Yo pa deside resevwal yo mande ke pou yo ta transferel imedya nan komisarya de port au prince. Non eske se lapolis kap transferel nan komisarya de port au prince ou byen e moun ki vin avèl yo yo mande pou yal avèl?

Ok m espere voye yon ti imaj pou nou Antenò voye yon ti imaj pou nou ki pou pèmèt ke nou wè de twa yon ti bagay voye yon ti imaj pou nou tanpri Eske sa vle di ke Obed nan men lapolis nan moman n ap pale la?
Radio Libero.
Ok mèsi Antenò mèsi. Dakò.
Vwala e bon m espere nou gen nou gen foto an men men mesye yo di nou ke li imaj yo disponib nou ka gade sa antouka mwen m panse ke jodi a e n ap tounen sou de lòt deba pou n fè n ap tounen sou lòt deba nou pa ka pèdi lajenès e sa k fè mwen anpil fwa m konn di tèt mwen gen de emisyon w ap tande nan radyo gen de emisyon w ap tande nan radyo gen de emisyon w ap gade nan televizyon ou di tèt ou mesye bon sa sa sa poukisa y ap fè sa. M pa vle site non yo kounya. Ou poko janm wè w chita devan yon televizyon e remote ou nan men w. Epi w ap peze, peze, peze. W ap peze, ou pa ka jwenn anyen. W ap peze, ou pa ka jwenn anyen. Ou pa ka jwenn anyen. Tripotay lakay.
Mesye nou pa ka fon peyi sa tou non mesye. On jenès bòdègèt. Avanyè, apre egzamen filo, se sa m t ap di. M ap gad de jèn ti medam nan lari, mesye! Gen youn menm ki lekòl kay Mari Loud, wè m bay non lekòl la, Kafou. Li leve jip li, li lonje fès li dèyè, epi w wè jèn gason k ap fè foto tout souvètman timoun nan, tout kilòt li. Mesye, sa yo, sa yo pa egzanp. Fò n kestyone sosyete a sou yo wi. Jodi a ke sa rive la a, se vre ke n ap mande jistis, fòk gen jistis, fòk gen ankèt ki mennen. Men nou menm a yon nivo oubyen yon lòt, nou gen kontribisyon pa nou pou n pote pou jan de bagay sa yo pa rive ankò. Ok? Dakò? Gon jan pou bagay sa pa rive ankò. Se konfime misye jwenn nan men lapolis. Ou konprann? Se konfime misye nan men lapolis. Sa vle di gen de bagay ki pa dwe rive. Epi apre w ap tande moun yo ap di w si n te konnen, si n te konnen toujou dèyè. Jodi a e pa paske yon paran pòv ou pa gen anyen nan men w pou ke Pitit ou ap soti se li menm kap vin a makèt vin a tout kalite bagay san w pa janm poze l kesyon. Fò n kominike a timoun nan. Timoun ap soti yon jèn fi ou lakay paran w ou ap soti depi setè di maten ou ap antre a nevè di swa paran w pa gen kesyon pou l poze w pa non men l pa ka konsa silvouplè. E se depi apre 86 nou pèdi bagay la nou pèdi peyi a nou pèdi sosyete a nou pèdi lajenès e Chak jou nap antre nan twou pi fon. Ki fè w wè kounya fasil tout ti jèn gason nan gang etc. Monte desann li pa posib. Li vrèman pa posib. Epi se pa etonan ke kote yo te sekestre Evelyne nan li pran yon chato. Gen dwa gen moun kap vini nan yon moun. ki pètèt tande swa l ap kriye anndan l ap rele, yo di a, o ripe sa non. E pa nan chato moun nan abite. Dèlma 18, se kanmenm yon katye popilè l ye. Kay kole ak kay, se t gon bann bagay ki ka rive. Moun gen dwa wè l ap antre, moun gen dwa tande menm l ap kriye anndan an. Yo di a, enben yo abitye vin fè chawa pete nan zòn sa deja, nan kay sa deja. Gon bann bagay ki ka antre an liy de kont. Nou fini nan sosyete an. Jodi a timoun lan gen telefòn yo tande gon moun ki voye 50 mil goud ba li pa mon cash, li pran kòb la l separe l oubyen timoun lan ap antre ak gwo telefòn, gwo mak telefòn nan kay, paran pap menm mande l kote w jwenn li. Fòk kestyone yo. Nou pa ka lage yo konsa. Pou gade la pawòl, fòk nou panse pou nou reoryante la jenès piske demen si Dye ve, se yo menm ki bral kontwole, se yo ki bral gen kontwòl vyeyès nou men si n gon jenès deprave k fini konsa. Gen de jèn demwazèl m wè ki gen ti zanmi l k ap vin ret lakay li, yo fèmen pòt yo nan yon chanm, de ti fi wi, fèmen pòt a, e de zanmi k ansanm epi lesbyèn yo ye wi, sèks ap fè anndan an la, manman ki ban l paran an pa bezwen konn bagay ki mele l. Kòmsi m gen yon timoun ki vini, epi lè m gade m wè zong li byen long, kòman, boumè? E pa konsa yo rele l boumè kòman yo rele ezayi ou pa fèl nan zòn boumè ou byen vin ap kote kote sosyete sa soti mesye avann pèdi peyi a epi laprès menm ap voye moute e banm di jounalis yon bagay mesye nouvèl pa gen jwèt non e menm laprezidans m wè yo fèl. Antouka Nou fè travay pa n nan Yeah baby boomer Baby boomer ki fè 500 dola 600 dola Medam yo fò wè jan yo gentan kouri ekri m Gade baby boomer Eh yo gentan kouri ekri m pou y ap di m baby boomer Eh baby boomer Ou konprann Antouka Mwen m panse ke Gon ti efò pou n fè. An se yon gason k dim baby boomer an e yo 2 ye men gen yon fi k dim baby boomer tou wi. Antouka m panse gen yon ti efò k pou fèt la pou n kapab gade bagay yo ok gen yon efò k pou fèt e Evelyne lè w gade se yon timoun ki te trè enfliyan lekòl li lè w ap gade se yon se te kanmenm yon lidè li te nan lekòl li men Malerezman. Sa son paran Obed? Alo? Se papa Obed? Antouka m panse ke gen yon ti efò pou n fè. Mwen te kontan ansanm avèk nou aswè a. Se te yon plezi. Randevou a demen swa pou yon lòt emisyon. E m ap di n sa, fò n fè anpil efò. Tripotay lakay! Epi, fò m di prezidan, prezidan! Zanmi ki te vin Ayiti dènyèman an Kenny West misye genlè se 1 pou sanl fè menm jan Andre Michel Kenny West se 1 pou sanl fè Kenny paskel te genyen Ayiti sak fèt la misye fè 630 vwa ou kwè non epa vre pa fè sa monchè li poko li poko definitif Kenny. Bon, nan de vo tou, moun o kap ta vo tou, ou te byen enjoy. Ok, mèsi Jo. Joel di m, Il faut dire que les jeunes filles devraient cesser de tomber enceintes pour n'importe qui, ça veut dire sans papa, wi sa trè enpòtan Jo, sa trè enpòtan, mèsi anpil Joel. Se vre. Epi an tèm de relasyon, sa Joel di a m ap m ap ilistre l oubyen m ap elarji l davantaj. Jodi a fò jèn fi yo konnen a kiyès pou yo an relasyon. Mwen m gen anpil moun m konnen ki pote yon pitit san papa se paske jisteman l pa t pran tan pou l te konnen a kiyès pou l te. Ou konprann? Epi renmen yo twò, renmen yo twò rilaks. Fò bagay yo konkrè. Ok? Tankou Joel di l, se preferab pou kon jèn fi li marye pou l gen timoun e fò l fè l nan yon kad familyal avèk legal. Ok? Pou l pa tonbe ansent nenpòt jan. Tout sa trè enpòtan. E sa rive anpil timoun, anpil jèn timoun ap mache desann a yon timoun nan men yo san papa. Ou konprann? Poukisa? Se paske yo pa gen ankadreman familyal. Epi paran yo fò nan alèz a timoun yo. Eksplike yo lavi a. Mete yo an konfyans. Epi radyo, televizyon, fè de emisyon. Nou wè radyo televizyon kounye a e on jwèt li ye Joel kòm kominikatè kòm jounalis medya yo kounye a fò n ta kesyone yo gen televizyon la m wè gen yon chèn yo rele chèn 32 chèn 32 youn nan chèn Patrick Moussigny ak yo ye on TV e pa on TV m pa konn sky bagay sky etc se brase ren sèlman sa sèlman. Pa gen anyen denstriktif, pa gen anyen dedikatif k ap fèt. Absoliman anyen. Pa gen de emisyon k pou mete jèn nan nan anbyans li. Te konn gen lontan telejeni. Timoun nan te konn gen yon bann aktivite kounye a pa gen anyen ankò. E lè timoun nan gen telefòn nan nan men l, ou pa gen kontwòl li non. Ti koze n t ap fè a misye a, gen de dediksyon ke n fè. Bon nou konnen men y ap mennen misye. Ou wè? E dakò, mesye yo ap mennen l. E. Mwen espere pandan nap mennen misyon a mesye voye 2 foto pou mwen pou yo wè misye rantre anndan komisarya a anyen pa rive misye paske sa trè enpòtan pou ke nou genyen 2 eleman de fòmasyon sou kesyon sa. Sa m tap di tout alè a de de timoun yo lèm eksplike nou yon bagay paran e. Banm eksplike nou yon bagay. Nou pa nan kestyon, moun ap pale de Evlin mouri etc. Evlin mouri l mouri. Li mouri nèt. Li fè nou mal, sa deranje nou. Kounya, ann gade kouman sa pa dwe rive de lòt timoun ankò. Paske kèlke pa, sè a di yon bagay de Evlin, moun. Moun li te gen randevou avè l nan jedi an, ke yo pa janm wè l ale, yo pa janm wè l la, li di li te gen randevou a moun sa yon lè deja e ke moun nan te ba l yon bagay li bwè l soule l. Yon timoun k ap fè filo, 22 zan, tankou m te m te mande Valestin pou l te mennen yon ti ankèt sou kesyon sa pou mwen, li genyen 2 nimewo telefòn 2 nimewo telefòn, tou 2 nimewo sa yo gen MonCash sou li, e MonCash la se on MonCash elaji, se sa? MonCash elaji vle di ke li ka resevwa odela de 50 mil goud. On timoun ki legliz.
Boukante lapawòl. M pa konnen ki petèt nivo lanmou, apresyasyon ke w genyen pou mennaj ou. W ap pran direksyon legliz. Mennaj la di w fò w vini kanmenm, si w pa vini tou nou mèt tou bè fè a m vini ankò. Epi ou devye legliz la, ou ale jwenn nèg la. Men la a li plis yon kesyon de paran. Poukisa timoun yo pa kapab, mwen ap pale de adolesant si w vle oubyen jèn timoun yo, yon timoun 18 an pa yon timoun 18 an se yon timoun ki ka nan fè bagay. Paran an pa bezwen kòmsi, e pa bloke pou w ap bloke timoun nan pou l pa fè bagay, se pa sa. Nan lòt sivilizasyon se pa sa. Se eksplike pou eksplike timoun nan men sa k genyen nan koze relasyon seksyèl, men danje k genyen, men a ki moun tou pa egzanp, men ki kalite moun, men ki kalib moun, men anfn tèl moun, montre l danje yo, bon kote avèk move kote kestyon yo. Kijan fè kòmsi ou gen 2 timoun, timoun nan lib. Ou konnen gen 2 timoun jèn fanm kap soti, paran yo pa menm konn kote yal ale. Epi lè yon bagay rive, rele anmwe, pete kou men non fòk gen yon minimòm de kontwòl sou ansanm daktivite timoun nan ap regle. Fò timoun nan ka devlope yon rapò, yon relasyon ansanm sere silvouplè, yon relasyon sere avèk paran l. Poukisa on jèn fi pa ka chita l eksplike l di papa, mwen gen on jenòm nan lekòl la, on bon jenòm nan fakilte an, li rele men non l, l ap, l ap, l ap koze avè m. Papa, èske sa p ap deranje pou m ta fè ke ou fon ti pale avè l ou e fè de echanj avè l? Papa a, ki konprann reyalite a, di pa gen pwoblèm pitit mwen, vin a misye. Misye vini l pale epi papa di, e men antwot kot paran w? Ban m fon wè a paran w non. Omwen gen on bagay ki devlope. Paske gon laj tifi a rive, m wè m pa gade ti gason, gon laj tifi a rive se laj li, se tout anndan l k ap devlope, m pa gen tèm teknik lan non, tout anndan l k ap devlope, li bezwen sa, l bezwen lanmou an, li bezwen ti enjoy la, l bezwen sèks la, li bezwen fè bagay la, li bezwen fè bagay. E. Gon kote ou pap ka ou pap ka kenbel enben se mete pou metel chita pou pale avèl kominike avèl sosyete a pat konn Evelyne son ti moun dayè ki gran ravin li se gran ravin enfòmasyon fèm konprann ke se lal te toujou abite je ne sais pas menm pale a moun gran ravin yo di men lal te toujou abite gen moun ki di se Delma li te abite men sosyete a pat konnenl. Sosyete a gon bann jèn fanm, jèn ti fanm si w vle, ou ki nan lari an. Peyi, sosyete a pa konnen yo. Paran yo pa konnen yo, bò lakay yo pa konnen yo. Jodi an, si n vle ede lajenès pou jan de bagay sa pa rive, fò n kòmanse redrese, reoryante timoun yo, jèn yo sitou pou n pa tonbe nan sa yo ankò. Epi. Gon pwovèb ki di, pwovèb la klè lè w ap tande Obed k ap pale a la, langaj misye montre ke se yon e pou yon nèg misye pa se yon nèg ki konn sa l ap di e l gon kapasite pou l defann tèt li. Bon, rive nan dcpj se yon lòt bagay pase lè yo mande w pou stat moto a ki pa gen motè, ki pa gen anyen fò w degaje w pou stat li. Li gon lòt ba reyalite petèt yo pral yo pral yo pral gade nan kesyon sa men. Jodi a, lè misye ap pale, ou santi se yon bon ti djentlemenn k ap pale. Ou wè misye ap montre w jan ba, jan lanmò a deranje l. E misye rete klèman l di w li pa konn moun konsa. E gen yon bagay ki di w pa konnen pale lajistis. Bon, yo pral konnen pito, yo pral fè echanj nimewo telefòn, kontak eksetera. Ou konprann? Yo pral konnen. Sa vle, men, paran, se vre ke yon timoun ka toujou twonpe yo, men toujou fè l avèk. apwobasyon paran w. Mande paran w konsèy lè w rive nan faz sa a. Pase, kèlkeswa sa w tande, w. Peace.